Jodi an la, Martine Moise parèt devan lajistis pou l kapab reponn kesyon sou asasina Jovenel Moise 6 pou rive 7 jiyè 2021 e nou an 2026. Nou ka imajine kantite lane sa fèt e Jovenel poko jwenn jistis e m pa menm kwè misye ap jwenn jistis nan Fason nou wè bagay yo prale la zanmi konpatriyòt TV lakay yo enben fòk nou diw se vrèman e anpil anpil dosye doke Martine Moise mete deyò e bay tout detay an gwo enben kòman bagay yo te pase 6 7 jiyè 2021 an kòman Jovenel mouri kantite moun ki te prezan sur les lieux E kantite moun tou medam e mesye eh ki te deyò bon e son bagay tèt chaje mwen map mande konbyen moun menm ki enplike nan touye Jovenel pou kantite moun ke m tande ki eh deja anba kòd e sila yo ki pral anba kòd e kap kontinye pran kòd tou nap poze tèt nou kesyon men konbyen moun ki te nan touye Jovenel menm konbyen konplis ki genyen tèlman gen moun ki eben enplike nan dosye sa a e Martine Moise bay non e Martine Moise medam e mesye mete anpil dosye ke l pot ko janm di lajistis ayisyèn eben li di yo etazini eske nou tande nou pral fò gen detay genyen tou Shelson Sanon la ki imilye Guy Philippe mwen m te gentan wè sa paske e Shelson Sanon nèg sa yo pa gen kolòn vètebral sa vle di an jodi an la pou wè Shelson Sanon kap di w wi Guy Philippe pa tap janm fè revolisyon vrèman. E se revolisyon tèt chaje tèt chaje. Eske nou konprann? Sa vle di nèg yo fè tèt Shelson, nèg yo di Shelson si l pa sòti nan fren, enben misye p ap libere. Efektivman vre, pou misye libere, li oblije sòti nan fren. E sòti l sòti la, l kòmanse ap frape. Enhen, misye ap frape. Antouka, nou pral envite w gen plis detay paske misye pale e misye fè anpakèt gwo deklarasyon chòk ke Guy Philippe petèt pral reponn. Nan kèlke zè, pou nou di l konsa, ann koute zanmi konpatriyòt. De nou e nou salye tout moun kap gade nou. Pandan nap pale kounya la, nou nan 400 N Miami Avenue, Miami, Florida, 33 128 e nou nan onzyèm floor, nimewo 4. Se la nou ye, nan Wilker Ferguson Junior Unastate e nan Courthouse la. E se la a Martine e jodi a ap reponn anpil kesyon kote e sou afè ansyen prezidan Jovenel ki mouri. Martine antre depi. E 9 è edmi du maten tout moun te gentan la e pou sa men fòm di Louko se linik one tele pam radyo eklèr ki la jodia kòm medya Donk se sèl nou menm kòm medya ki anndan tribinal la la jodia. Sèl nou menm ki la kòm medya poko gen medya ayisyen ki vini nou pa konnen si gen lòt moun kap vini men nan moman se sèl nou k la e a maten an e madam Jovenel ki se Martine Moïse antre avèk yon wòb nwa sou li ki gen manch tou de nwa sou li yon soulye e bleu. E li pa gen bled fyèl e li antre toujou ap rale sou yon pye kenbe men dwat li ki pa fin ok li chita tap reponn anpil kesyon depi 9 è edmi e 11 è kèlke minit li te sòti avèk anpil dlo nan zye e li te retounen bak a 11 è kèlke minit toujou pou l kontinye fè odisyon e a a 1 è e a a midi yo te pran yon poz toujou nap retounen a 1 è ankò. anndan men gen anpil kesyon kap poze sou lanmò e Jovenel Moïse men fòm diw youn nan non moun yo site e nan lanmò Jovenel Moïse se Solange nou wèl anndan li gon vès gri sou li anndan ki chita Martine reponn anpil kesyon kèlke de kesyon yo poze Martine Martine esplike e konbyen minit li fè anndan avèk prezidan anvan anvan tout bagay fini se te 40 a 45 minit men daprè kèlke de a di Martine li te di FBI se te 6 minit se youn Nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan kesyon yo poze Martin anndan anpil kote li te pale avèk FBI gen plizyè pawòl li te di ak FBI lè li te rive nan lopital isi avèk sa l ap esplike kounye a gen kèk bagay ki pa mache jiskaprezan e y ap gade kòman sa ye men gen de kesyon tou fò m di nou yo poze l kesyon an anglè li gen yon moun ki tradui l pou li an kreyòl e li pale an kreyòl gen yon moun ki tradui l an anglè pou jij pou moun kap pou pou avoka pou moun ki anndan yo se konsa sa ye nan moman men a inè men aprè de de minit yap retounen toujou nan odisyon an avèk Martine Moïse anndan. Trè byen men anfèt an tèm de deklarasyon kisa li di kel pat gen chans te di avan? Sa sèl bon se menm bagay ou li esplike lanmò a li Martine esplike li di a inè li tande premye katouch la se rrrr e pèskita te mande eskel tande popo li di non se rrrr A pati de inè di maten, e mesye yo te de a t ap tire, li menm li antre anndan, li te nan chanm ni avèk prezidan, sa sèlman l fè, li desann fè timoun yo antre nan twalèt, paske tout chanm yo gen fenèt, li di l pa t vle kite timoun yo bò chanm fenèt la, kote ki te gen tire yo, li al fè timoun yo antre nan twalèt. E dezyèmman, li moute, pandan l moute, li fouye tèt li, paske kabann nan trè ba, li fouye tèt li, e e sou kote kabann nan oubyen anba kabann jan l ap esplike la men tèt li kò l pa t ka rantre akoz de kabann nan ki twò ba se konsa prezidan di l li mouri li soulve tèt li li fè yon jès avèk men l pou l di prezidan li menm li pa mouri e aprè sa mesye yo rale l yo gad si l mouri flach yon flach nan figi l pou yo gad si l mouri li te pran yon bal bò bò goch li epi l pran bal bò dwat li men li di gen bal li pran sepandan prezidan pran bal la gen lòt bal li pran Se pral kouche bò pòt la. E dènye bagay li di, e li konnen yap pèsekitel pou Ayiti pou lal jije Ayiti, li poko ka ale paske li konnen yo bezwen asasinel plizyè fwa, li paka pot tèt li ale, avokal mande pou yo fèl avèk zoom, Ayiti pa dakò, li konnen moun ki tiye prezidan yo se yo menm kap dirije peyi. Non non non li pa site de non li di moun ki tiye prezidan yo jodi a se yo kap dirije Ayiti. Trè byen ok donk ke odyans la poko fini la, odisyon poko fini? Odyans la poko fini, nap rekòmanse a inè toujou pou inè 45. Enben dakò, Maten ap pafè.
pase la. Enben se si ke donk avan fen maten deba wap kapab be ba nou yon lòt flash ankò. Non pa gen pwoblèm. M panse a inè 45, inè 50 yo nap retounen bak toujou. Dakò, mèsi anpil. Donk la e se jisteman donk. Televize ak medya an liy yo. Objektif konferans de près sa a jodi an ki fèt egzakteman 17 jou apre liberasyon nou, yon nimewo 17 ki pa nenpòt ki 17, Anperè Nasyon an Jean Jacques Dessalines te asasine yon disèt, mwen konsidere ke disèt jou sa a se disèt jou apre ke m te fin, mwen te resisite apre sistèm nan te konplote avèk moun ki swadizan di ke y ap di yo vle yon pi bon Ayiti menm kote avèk mwen, menm jan ansanm avèk mwen ki te konplote ansanm avèk ansyen direktè jeneral Normy Rameau pou te asasine m. Erezman, yo pa t konnen ki jou mwen te fèt, yo pa kapab deside Sou ki jou ke nap mouri. 17 se nimewo viktwa. Se 17 jou apre ke m deside pale. 17 jou silans. Kote ke moun mwen tap Kote ke moun mwen tap fè yon revolisyon bò kote yo. Men petèt yo menm ki te gen yon lòt kote ke yo te vle ale. Mwen menm, mwen te chwazi kanpe bò kote kòmandan Guy Philippe pou nou te fè yon revolisyon. Paske nou wè sèl nesesite ke peyi a genyen se yon revolisyon. Ki pou kraze sistèm. Trè byen. Trè byen. Nou pa pou opresyon. Lè m konsidere ke lè m ap di aba kriminèl, aba asasen, lè m ap di fòk yo arete moun ki konplis nan lanmò ansyen prezidan Jovenel Moïse, ke nou menm ki te twouve nou nan selil kolonbyen yo, si nou kontinye nan kan sa a, nou kapab pran yon lanmò antizanmi, nou deside demisyone. Le 29 oktòb 2025, le 29 oktòb 2025, mwen te pran desizyon pandan ke mwen te ankò nan prizon pou m te adrese demisyon mwen bay ansyen minis travo piblik sou administrasyon prezidan Jovenel Moïse la, Enjenyè Nader Joiséus. Nou bay demisyon sa a, se pa paske nou trayi lit pèp la, Nou pap janm kapab trayi lit pèp la paske nou menm nou se pèp la, nou nan pèp la e nap toujou goumen pou pèp la. Nou demisyone nan fren, men nou pa demisyone nan revolisyon an. Sa kapab toujou rive, de twa moun trayi revolisyon an, yo ale nan eleksyon, men nou menm nap rete nan revolisyon pou libere pèp ayisyen an. Mwen te libere nan fren, se paske m te konnen fren pa t gen anyen ke l t ap regle pou revolisyon. Jodi an, 17 jou egzakteman apre ke apre ke yo akize m, yo fè konprann ke se yon se se se yon konpwomi ke mwen jwenn ansanm avèk menm gouvènman kriminèl yo a ke yo fè pati de li. Yo pran pòz yo nan opozisyon an pou m te libere. Jodi an m deside pale. Pale pou pèp la. Mwen pale jodi an pou m di ke m pa fè pati de fren ankò, se paske fren pap fè revolisyon, men mwen Shelson Sanon, mwen son revolisyonè. Viktim nan se Shelson Sanon, viktim nan se konfrè m yo, se konsè m yo ki nan près la, Viktim nan, se pèp ayisyen an ki te kwè nan yon revolisyon tout bon. Viktim nan, se dyaspora ayisyen an ki envesti tout li menm pou revolisyon an te kapab reyisi. Pitit pèp la, pitit pèp la! Nou di non! Nou di non nou pap trayi batay pèp la! Nou pa gen oken pwoblèm avèk okenn moun ki di ke yo tap fè revolisyon Jodi a ki chwazi wout eleksyon, men sèlman peyi a poko prè pou gen eleksyon paske pwoblèm ensekirite a poko rezoud. Si revolisyon an ap fèt nan kontinye asasine pitit pèp la, wi se revolisyon. Si revolisyon an ap fèt nan asasine konfrè m yo ki nan près la, wi se revolisyon. Men si se yon revolisyon pou libere Ayiti, al antann ansanm avèk Alix Louis-Jean Fils-Aimé pou ba li lejitimite pou l kontinye kenbe peyi a nan enterè blan, non sa pa revolisyon. Dram masak la li menm li pa sispann anndan vilaj de Dye e selon tout enfòmasyon ke nou jwenn jodi an la e ben fò nou diw genyen gwo fouy ki fèt yè swa e nan vilaj la tout moun ki gen telefòn se pote yo bay Chèf gang yo pou kapab fouye pou jwenn ki moun ki ta bay enfòmasyon konsènan sa k ap pase anndan vilaj la paske dosye sòlda k ap mouri, k ap rann san, fanm kou gason ap mouri, jèn timoun tou ap mouri anndan vilaj la. Ebyen, mèdamesemèsye, nèg yo pa t vle pou dosye sa a li menm li pran lari. Dosye a pran lari, nèg yo deside donk pou fè fouy nan telefòn tout sila yo ki anndan an pou kapab jwenn ki moun. kap mete dosye yo deyò e gen yon dam ke yo sispèk ke dam sa se ta li menm kap pete fyèl bandi yo ak pwazon konsa anndan vilaj de Dye e nou menm nou bat bravo mèdam e mesye pou aksyon dam sa paske bandi sa yo nou menm nou paka swete byen pou yo paske nèg sa yo yo pa vle wè byen pou nou nou menm tou nou paka swete byen pou yo e se te nèg kap touye nou rache nou e mete tèt nou nan bokit mete e bout pye bout men yon kote nou sonje travay nèg sa yo te fè 7 mas. Sou Jovenel Moïse kote nèg yo te masakre yon pakèt polisye swat e nèg yo koupe nèg yo bout pa bout met nan bouwèt eske nou sonje enben e jodi an la si nèg yo ap mouri nan fason sa e dam sa li menm kap mete pwazon nan trip vagabon yo nou bat bravo pou kou sa yo zanmi konpatriyòt nou pral envite w gen plis detay kòman sa ye anndan vilaj pou jodi an. Bagay la grav, bagay la tris chèf gang izo ak manno nèg yo se mò yap antere se mò sou mò tèlman enben genyen moun kap tonbe e nan video sa nou pral envite w gen detay. Genyen tou Boss Ben ki reponn medam e mesye. E doke wou di sa non. E deblozay la li menm li pete la dènyeman antre 2 mesye sa yo e wou di sa non tap detripe Boss Ben enben Boss Ben pat pran letan poul kapab korije kaye Pou w di sa non medam e mesye e nan video sa nou pral envite w genyen plis detay paske boss Ben mete koze atè franchman m sezi ann koute pou plis detay nap tounen. Dosye Vilaj de Dye a ki toujou ap fè pale de li e nan vilaj se toujou konplèks e fòk mwen di w yè mari a yèswa te gen fouy e te gen fouy onivo vilaj e chèf gang yo te oblije pran yon Ban nou yon segond rapid. Chèf gang yo te oblije rantre nan fouye telefòn moun yè swa o nivo vilaj e pou kapab chèche toutè. Ou ka chèche toutè k ap bay enfòmasyon deyò puiske gen bagay k ap pase nan vilaj satan an yo estime ki deyò. Donk anpil moun ap poze kesyon pou konnen kòman Enfòmasyon sa yo fè de yo. Alò m raple nou se ke m pap twò mize paske li kapab gen kòmanse gen vèg la aswè a. Yo deja anonse lekòl ti fi m nan pap gen lekòl. Yo deja anonse pou la a m resevwa yon imèl pap gen lekòl demen nan lekòl ti fi m nan. Alò m pa konn pou lòt lekòl yo men e Marie Clara ke li posib pa gen lekòl pou sa mwen wè la yo anonse. Trè byen. Mentnan nou di klè ke genyen. Fouy ki fèt yè swa nan Vilaj de Dye, yap chèche moun e mèsi anpil Louis ki di yap tande l sou telefòn toujou. Yap chèche moun kap bay enfòmasyon nan Vilaj paske yo estime ke twòp enfòmasyon ap deyò e yo pa konnen ki moun kap mete enfo sa yo deyò, yo oblije kanmenm trè vijilan yè swa. E tout moun ki pase yo oblije al tcheke telefòn ou, depi w pase yo tcheke telefòn ou, depi w pase yo tcheke telefòn ou, se sa yo fè yon fason pou yo ka rasire yo e si yo ta ka jwenn moun k ap bay enfòmasyon donk deyò k ap soti anndan Villageodieu. Kidonk yon moun ki nan vilaj sa mande pou pran anpil anpil prekosyon paske bandi yo e kriminèl yo e yo. pa e yo pa jwe e yo pap jwe n pap jwe ditou yo deside se kòm a la gè kòm a la gè se sa wi se kòm a la gè kòm a la gè en a la gè kòm a la gè kidonk nou menm nou gen enterè pou ke nou pwoteje tèt nou lè ka sa yo rive. Donk, nou konnen viv nan geto, li pa fasil e nan mitan kriminèl sa yo, yo toujou parèt trè sispèk. Men, yo toujou parèt trè trè sispèk lè yo konnen sitou yo pa dwat. Lè yo konnen sitou yo pa dwat, ebyen, yo parèt trè sispèk. Donk, kanmenm, nou menm nou gen plis enterè pou ke nou kapab pwoteje tèt nou, veye tèt nou yon fason pou ke nou pa viktim, medam, mesye. yon fason pou nou pa viktim paske mwen pa vle pou nou viktim salut Bens depi New York ki branche emisyon an m pa vle pou nou viktim anba bandi e anba kriminèl li mye ke pou ke nou pwoteje tèt nou trè byen alò jan n te di a se ke Vilaj de Dye te frape Vilaj de Dye frape e Raphaël Ligonde te m voye emisyon an ba w sou YouTube paske ou ka swiv li sou tout kote ou ye m voye l bay Raphaël sou YouTube. Raphaël e eh Raphaël voyel baw sou youtube Ou panse e mwen voyel bay Raphaël li gonde sou youtube sil vle ka toujou chwazi e swiv li sou youtube ok se vin gade sa wi bon sesa li ye antouka janm di an se ke yo te gon dram anndan vilaj puiske te genyen e anpil kriminèl ki e te fè vwèl e pou san chapo ok e Maria dim voyel an ou tem voyel eh tem voyel sou eh sa pou Maria sa. M sonje m voyel wi. Ok Maria m voyel pou m voyel pou ok. Ok tem voyel osi pou li pour Tokyo e tem voyel osi pou Tokyo Tokyo mandem sa la a e tem fel osi pou Tokyo se ou konnen tem fel osi pou Tokyo ok tem fel osi pou Tokyo Tokyo mandem sa e m fel pou li trè byen e se sa trè byen e jouk li jou news alò e gon lot zanmi ki ekrim la ki dim BDG se Charles li rele hein ki dim ke li pa jwenn emisyon an bon. Nou konnen e pa fòt mwen e gon ti pwoblèm tou piti alò e se sa li ye men pa fatige non e tout bagay ap genyen pou rantre nan lòd ok dans les jours à venir pa fatige non alò plizyè bandi ah ok pa gen pwoblèm mari e plizyè bandi e mouri ok nan vilaj e jiska mentnan gen moun ki pa ko konnen e. koz moun sa yo ki mouri a yo pa konnen men pou anpil moun yo ta fè kwè ke se ta pwazon yo pran men se ke mwen menm mwen pa ka mwen pa ka fin di sa nèt ok m pa ka fin di sa nèt pou m di se sa li ye piske mwen m pat la epi se pa responsablite m se konprann m pat nan vilaj donk se moun ki nan vilaj ki gen bagay ki ka plis konnen ke mwen menm madam mesye men le plis enpòtan se ke ebyen. e genyen plizyè kriminèl ki ta sanble mouri donk nan vilaj e ki fè ke nèg yè swa te oblije ap fè tout sak depann de yo pou yo te kapab an jeneral fouye telefòn moun Maria e pou te konnen kisa dosye a ye kisa ki pase korèkteman donk nan vilaj de Dye nou menm nou toujou ap fouye e pou nou konnen kisa dosye a ye men nou pa vle al di bagay ke nou pa konnen non jamè men. Fòm di w se ke bagay yo pa vle pale koze a, men plizyè ti tèt ravèt tonbe donk nan Village de Dieu soti dimanch pou rive donk lendi maten menm si son dosye. Ou di Sanon. Yo di m ou di Sanon di m se yon pastè blofè magouyen. Toudabò m ap di w ke qui ne dit rien consent. Depi yon moun chita ap pale ou pa di anyen sa vle di ou aksepte sa l di a se sa. Kite m di w ou di Sanon, si w di m se yon pastè magouyen e pa fòt ou. Ou paranòy. Ou konn poukisa se paske ou antoure avèk dè. fo se sak ret nan tèt ou. Pandan se tan mwen menm m gen dwa se yon fake pastè, m se yon blofè, se sa w di, paske moun ou envite nan emisyon yo se blofè yo ye. M ka blofè pa vre? E Mackenson ki se yon gan 2 pwen zero, sa pa deranje pou w ap ba l mikwo. Antouka, sèl sa m ap di w, sispann tande moun k ap di o, e pastè w ye, e, e, e, moun nan pale de ou pa t dwe reponn, kòman pou m pa reponn nan? Wè lè yon moun ap pale, pale, pale de ou. Sitou l gen yon bann moun san sèvo k ap tande l, ou pa reponn, sa vle di ke yo aksepte. Ann pran egzanp yon nèg tankou Caleb Deramo, ansyen depite a. Caleb Deramo, se yon nèg ki trè fòme, men malerezman feblès Caleb, tout moun nèt ka di sa yo vle de li, l p ap di anyen. Imajine w mwen menm, mwen menm jan e Bens Jeròm, Bòs Bens, an lefèt ke m se pastè pou m dakò pou n ap di nenpòt bagay, nan. W ap gade pou w wè yo vin arete Jezi, kisa Pyè fè? Pyè rale epe l. Sa vle di ou menm ki pa konn anyen, e pa lefèt ke w se pastè, Pou aksepte moun di nenpòt bagay de ou. Enben se konsa l ye wi. Oh m se pastè mon frè eh atansyon, atansyon. Afè w tande lè yo bo w kalòt la epi vire lòt bò a. Se vre. E konsa. Mèsi. Sa di ke moun nan di oh pa desann monchè ou pat dwe desann nan yon nivo ou di nan ki nivo ou di ye m pat dwe desann nan bon ou konn ou di ou konn ap tande lè l ap di betiz li yo pou m pat desann m ap desann m ap pale m ap di verite e pran sa ou di di an pran sa m di an mete youn Kanpe anfas lòt wap gade pou wè. Epa m kanpe mwen menm m di w Roody di l pa jounalis e l pa jounalis. Roody san etik. Enben mwen menm pou Roody ta kanpe pou l ta di mwen menm pastè Bosbens m pa jounalis m pa gen etik. Pou l kanpe pou l di l. Pou m pwouve w ke Kanada wè misye renmen an. Kanada misye gen pou l vin mande azil la ke w vle w pa. Kanada sa l gen pou l vin mande azil la. Pou w rive Kanada. Pou son ayisyen pou wap pale kreyòl pou fè revolisyon sa o Kanada. Sèl premye ayisyen ki fè yon show an kreyòl e ki trè popilè, etranje ap gade l. Pou fè l, ban m di n yon pawòl, lè m kòmanse Boss Ben Show sa an 2014, potko gen tout bagay televizyon, tout tan nou tande di ou gen televizyon Kanada, manti, tout Ayisyen sa yo se sou entènèt la yo ye. Yo sou entènèt la, yon ti telefòn, e sa t fè anpil pa renmen m. Lè m t ap fè televizyon potko gen rezo sosyo. Bondye fè ke m smart ase, m pase devan yo, Kounya yo tout nèt ap fè sa fò pa konnen yo konbyen ayisyen ou konnen ki gen cho nan televizyon o kanada epi ou konnen l map salye frèm Morvan Morvan se sou entènèt lan l fè tout bri l konn ap fè yo epi yo vin konnen l Morvan Bondye beni w frèm Morvan di pa li pa papa de pa eee frèm Morvan ye se egzanp sa map ban nou wi m ka byen a Morvan Morvan ka rele m la m priye pou li e l ka di yon bagay m pa dakò san ke m pa vle detwi l se nan nivo sa n bezwen pou n viv an Ayiti m ka di w Morvan gen yon kòb nan men l yon fason l pale men misye ou ka fè l yon pwomès Men janl pale a on bagay men sa mpa deranjel. Li gen dwa paske m avèn konnen gen bagay li paka fèm paske la li wè opozisyon o Canada yonn ap bat ak lòt epi yonn respekte lòt. Konprann? E nan nivo sa nap tann moun wi. M gen dwa pa renmen jan Morvan fè djòd li a men men m respektel. M pap janm al pale de de pitit li. Enben se nivo sa poun konprann ke menm si nap pale de Assad Volcy ou paka pale de devan madanm ni de bagay entim non. Nap pale de peyi menm si map pale de ou di sa non ki gen pou vin pran azil politik o Kanada, li ou pa gen chwa, sinon yo madanm pa l yo pap ba l azil la pase ou madanm ou pa ka o Kanada ap mande azil epi ou menm wap flanne Ayiti ankò ou di sèt un konsèy si w kontinye ale li pap bon si l al devan jij yap di men si ou di Ayiti Ayiti pa bon vre ou yo se vre ou fè w menas men mari w toujou anba yo pap ba ou l. So, sa vle di e konsèy m ban antanke pastè. Lè moun ap pale de ou, pa di, ah monchè m pap inyo, m ap inyore l non. Valè pawòl y ap di de Caleb. Ou pa wè Caleb? Olye l pale, li chita ap chante, Bondye fidèl, m di, Caleb, ou pa ka fè sa. Paske lè moun nan.